Feyton sa jwenn sipò ekselan sèl Wanament Haïti pdg Enso Ekselan. Li jwenn sipò ankò mak Sony Telefòn Shop Elektronik ki plase Senmak epi. Atis Maxony kè kontan, reyalizatè, aktè, komedyen. Ou kapab swiv nou sou tout rezo yo, nou toujou disponib sou non sa, Atis Maxony kè kontan. Ekri m sou 33 96 95 51, apèl WhatsApp. Twoup kè kontan.

Vle m wè tout aksyon yo fèt yo nèt pou m wè kiyès kap pote jis madam nan. Mwen tande m tande nèg wou. Mwen te wè sa m pa fout jwe. Yo tande fwa dandi. Ba. Bon m di w yon ti bagay. W ale lakay la. M tande w al koze ak li. Ou pa konn kè kontan pa jwe. Ou pa konn kè kontan move. Pou n kraze m. W al mande kris plimen. W ap plimen m tou wi. W ap plimen m tou wi. E jan w vle plimen l lan w ap plimen m tou. W ap koze avè m anvan wi, anvan w koze avè l. Di m tout sa w t al dekri sou l. Anvan m boure sa nan djòl ou la. Anvan m devise kèk dan dèyè pou ou.
E m wè w piti anpil. E men, jan w wè m nan e konsa m ye wi.
Dep m piti m danje wi. Danje? Ou pa tande yo rele frè dandi? Se mwen k frè dandi a wi. Tout dan m di wi. Wa e, wa e.
Ke degaje w frè. Kisa w vin fè la? Ki gwo vwal konsa sèm. M te ka gen gwo gwo gwosè sa ki fèt devan manmanm. Poum te kite w pranl poum pat fè ras kabrit avèl. Ki gwo vwal konsa menm. Lè fini anvan m rase tout dan nan djòl ou la, tout koze w te di yo, dim tout koze yo. Pase mwen m gen m koze avèl tou.

Tout lè m vini la m ap pale la. Se wè m pa kòman pou m dou sa wi. Ou konnen yo di m ou pa pale kreyòl n. Se franse ou pale. M pa ko konn lang yo. Se moto la gen pwoblèm wi. M pot sa pou ou pou devise mouda moto a. Non, rete se danm ou t ap devise avè l talè. Atchee!

Gade, m pa ta ka fè pitit non. Nan la, nan moman an la, m gen ta wè tout bagay. M gen ta wè tout sa k ap enpeche ti dam nan avè m. Se patnè, patnè, m sot kwaze ak misye lòt bò a. M ap soti, misye ap antre. M gen ta wè se misye k ap pwoteje ti dam nan. Fò m fè yon fason pou m wè Bwacho, pou m ka di Bwacho pou l fè aksyon. Paske misye gen ta rekonèt mwen, nou kwaze plizyè fwa epi. Fòm fè aksyon an epi fòk m ta wè misye tou pou m ta bat kè misye tou pou m ta konn sak nan kè misye. Paske m bezwen misye an, m bezwen rezoud pwoblèm sa paske mwen menm de ti dam nan m vle. Konprann? M vle gen ti dam nan, m wè se misye k ap bay ti dam nan pwoblèm. Fò m fon fason kanmenm, nenpòt jan n ye, fò m jere ak, fò m jere sitiyasyon sa.

Lè w gen yon bèl timoun nan zòn tou, ou dwe pase kote l pou w felisite l. Epi, gen kèk bagay m aprann tou. M felisite w anpil wi. Poukisa?
M aprann ke ti dam nan te gen yon ti pwoblèm, se ou menm ki te rezoud pwoblèm nan pou li. Se ou menm ki te retire l nan pwoblèm nan. M aprann anpil bagay ke ou fè pou li. M apresye sa anpil. Bò kote pa w, m pa t panse se te ou menm ki te ka fè tout bagay sa yo pou li.
Bon, ou konn byen di w menm. Lè se jèn gason w ap viv, fòk yo ba tèt yo yon direksyon. Ou konprann? Sa vle di gen yon seri de bagay fò w pa lage tèt ou nan yo. Madanm te lòtbò a m t ap pase epi m kwaze ak demwazèl la. Nan yon ti kote mete l. Bon, m pa janm konn kiyès ki faksyon an. M jis delivre l. Konnen fò w fè byen. Men ba yo je zòn nan vin gate men zòn nan vin gate pa rapò sa kap pase nan zòn nan. M panse se nou ki pou mete tèt ansanm pou nou kouri dè zak malonèt sa yo kap fèt nan zòn nan. Wi m konprann sa w di a men ou konnen kijan bagay yo ye ou konnen kòman peyi a vin ye kounye a peyi a se yon peyi pyeje li ye. Nou rete silans nap tann pou nou wè sa kap pase men. Demwazèl la, mwen menm aprann demwazèl la tou. Se avèk yon frè l lap viv lakay la. Ou konprann? Wi, kè kontan. Mwen aprann se avèk yon frè l la. An, ou lèt tou lè de? Mwen konn li tou.
Men m pa janm ale lòtbò ak li gen chans pou m kwaze frè a. Men l konn pale m de frè a. M poko janm gen chans pou m kwaze frè a. Ok, ok. Men ou toujou ale lòtbò a souvan? Bon, pa tèlman twò souvan non. Pafwa yon lè konsa m ka fè yon pase men m pa tèlman konn ale twò souvan. Ok. Ou konprann?

Panse ke se sa yo ta pral fèl bon Bondye livre m si yo vin delivre map toujou la m fè byen woule m kontan anpil m kontan anpil men yo e zanmi nou ye.
Mwen se nan zòn nan m ye m nan zòn nan m nan zòn nan epi li konn pase salye m epi m toujou m toujou salye l tou epi m te tande aksyon an rive m te al lakay li e m wè kòman l apresye m e m toujou al sou li m toujou al lakay li.

M gentan tann tout bagay nèt m wè tout sa tout sa m tap tout sa m ap di bwacho bwacho pa janm kwè men kounya m m wè mal lotbò a menm misye moute sou mwen menm misye wè m epi m soti kounya menm pran menm pran misye m pa pran pawòl nan bouch li se menm bagay la k tonbe kounya e bwacho k pou degaje l pou m fè bwacho etèn misye fè bwacho etèn misye kanmenm.
Se sanble a nèg kap fè mouvman yo. Nou pat dwe di misye kote valiz li menm menm non. Jan mwen ap pale la m sispèk jan Christ ap pale m bon. Banm fon ti reflechi sou bagay sa. Kwè sa Christ ap di m nan. E li renmen m la ou kwè son bon koze. Kwè pa nan pyèj lap pran. Antouka fòm panse sou sa wi. Pas avèl la son problème. Pa avèl son problème. Ban sa pou m fè nan kou sa la. Fò m panse sou sa pou m wè sa m ap fè. Fò m veye m la kounya la wi. Mwen nan cho nan menm ban m e pi m veye m.
Bwa cho m bezwen la e nan moman la.

Sa mal realize, sa mal dè fè a li pa realize menm. Ou al pale an tèm bon, an tèm plan ou al monte pou nou pran manzè ou byen ou al pale de lòt koze pa ou?
Konnen. Mal pran yon ti pawòl avèl pou m wè. Ki jan de pawòl ou al pran avèl menm ou len, ki jan de pawòl ou al pran avèl menm? Wachou map gentan pale de sa avè w menm, di m yon bagay ki pi rèd la wachou. Sa ki pi rèd konsa?
Nan antre m lakay, nan m chita lakay la, kiyès ou konnen kap antre lakay la ou konnen? Maksoni kap antre lakay la. Gèt.

E kounya la kijan kijan kijan kijan wap fè pou fèm pou fèm pran maksoni ki kote ou panse m ka jwenn maksoni. Monchè m sot pran pawòl nan bouch maksoni nòmal nòmal wè m pale maksoni nòmal kote ou chita a la maksoni di fèm konnen se li mete msye dam nan deyò li fèm konnen tout bagay nòmal nèt maksoni gen baz li se anlè a bò ti pye tchatcha a baz li ye menm. Men ou panse si m si m mou talè a map map jwenn msye. Bon m gen m kase randevou avèl m dil nenpòt.

Oh Pachou ou pa konn ti frè manzè a menm Kè kontan ou pa konn kè kontan menm Kè kontan sa k pase Oh kè kontan rale yon kle sou mwen menm ou wè menm Kòman l ta pral ranje machin Oh kè kontan di pou l rache dan m wi pou l vise dan m wi baz Dantist li ye Sa ou gen ap ban m la a.
Yon lè ou konnen ma la rechèch ou lè ou konnen ma la rechèch misye rele li rale kle sou ou lè ou pa ba pou di rele m ou lè pou m ba pou di fè fè ansanm avèk li. Bon bò lakay yo monchè bò lakay yo m poze m e plen moun gen aksyon m pa ka fè non menn. Gèt ou lè twòp bagay menn an m ba pou di kè yon fason pou m ba pou di kè kontan pito paske twòp bagay. Kè kontan? Wi.
Non maksoni pou nou pran monchè.

Sa map fè la poun pran misye oze map rale ou konn depim maten deyò m prale m bwaf yon rad sou mwen poum ka moute poum ka ba poudi al pran misye wi. Bwaf ou pa gen pwoblèm non mwen map deja al tann ou anlè a menm pase si w di se mwen ou bezwen pou ki pou baw kontwòl misye em bezwen misye la se misye kap e misye kap jwe nan bagay ti dam nan tout sam fè se mwen kap jwe nan bagay ti dam nan nenpòt fason an la bwaf ou jodi a met misye atè depi nou met misye atè frè a pa anyen e misye k tout pwoblèm nan.

Sa demwazel la fem ou pa konnen. Kris ap plede dil bezim li bezim li bezim konsa. Kounya la nan chol bezwen metem la. Li pa janm konnen si vi manje. Epa pou dat li fem chita la ap tann li jamè wel. Si neg sa ou konnen se mwen ki delivrel la kounya menm mwen ap pati deyem pou ou tiyem. Yow Guacho men, m pap ka fin rive avèw non pase anba ti pye Tchatcha a, ou konn ti pye Tchatcha k apiye la, anba ti pye Tchatcha a la misye ye, e la misye toujou poze l.

Jodi a depi se pri ya ou genyen reste tout pou yo genyen nèt jodi a la pa gen sove menm pa gen sove menm depi se pri yo genyen reste tout nèt depi se pri yo genyen san mank mèt la pou di sam fò sam fò woyoyoy san mank la tou yo te sove pa vre jodi a sove mwen jodi a. Pou ki rezon ou oblije mete yon fo swaf nan ou. Nòt yo m te rate w, m te rate w nòt yo e tèt m te bay pou ti pati m te konte bay pou te kouri jodi a pa gen kouri nan sa menm. Ok m pa gen pwoblèm m te kouri men kisa m gen avè w.

Jodi a se final. Baligad! Ou dekouraje mwen. Mwen men map dou sa ou pa vle kwè m. Si ou vle kwè ou a kwè. E map dou nan jou kap vini yo la, si ou pa abone a chanel Maxony an, ou domi deyò, ou fè bèf. Ale pitit gason mwen, pitit fi mwen, cheri doudou, al abone ou avèk chanel Maxony an. Maxony, atis kè kontan. Body guard! Se mwa so si k dil epi m kanpe dèyè l. Gade wap gade mwen wap souri. Ou pral plis souri paske chanèl la pral pote anpil pwovizyon pou ou. Men w magi nan so si w. Body guard!
Baww! Men nou papa! Kè kontan! Met beton an! Kè kontan la! Kè kontan! Boulsik! Fè ti boulsik wi! Pale avè w! Ann di sa n pot pou yo non! Pale avè w! Si w pa vle al swiv djòb pa w, ap gen kichòy, gen bagay! Wi! Di yo! Ou wè m chache ranfò!